Gen anpil moun se lè yo gen 18 tan y ap tann pou yo kapab pran yon desizyon. E gen sa tou ki di se avèk 30 tan y ap tann pou yo kapab pran desizyon. E gen menm lòt ki di se 50 tan pou w pran yon desizyon ki nòmal nan vi w. Gen anpil moun ki konte sou sa ki rele 18 tan, alò se laj majè y ap di a non, se laj sa m kapab vote, m kapab ranpli devwa sivik mwen. Men, èske laj vle di yon bagay? Nan vi a, laj pa vle di anyen. Laj se jis yon chif, se jis yon nonb. Laj pa vle di anyen. Pou kapab afwonte lavi wap bezwen sak rele eksperyans. E tout fwa nan vi a ou gen sak rele eksperyans, wap gen sak rele matirite. Laj pa vle di anyen. E laj pa baw sak rele matirite. On fwa ke ou fè eksperyans nan vi a ou vin gen sak rele matirite. A 18 ans, Se laj sa ke Leta ban mwen, lalwa ban mwen, ke m kapab gen aksè pou m ranpli devwa sivik mwen. Men, èske a laj sa a, m kapab fè dis, m kapab fè dat? Èske a laj sa a, pou m ranpli devwa sivik mwen, m kapab tou kou, mwen rive nan laj 18 tan an, ankò se laj majè, pou m kapab di, mwen kite stad minè lan, kounye a m pral milyonè avèk laj la? Non, se pa sa. Laj pa vle di anyen. 70 zon lan pa vle di anyen 90 zon lan pa vle di anyen sa ki vle di yon bagay se eksperyans ou fè lan vi a ki pral mennen sa k rele matirite pa konfond laj avèk matirite pase matirite a li menm se eksperyans ki ba ou l laj la li menm se jis yon nonb se jis yon chif lè n pale de chif nou wè pa egzanp nou wè 1 2 se yon chif lè w ale ou jwenn. Douz, ou jwenn senkant, se yon nonb. Ou jwenn san, ale pi wo, avèk yon pakèt bann chif dèyè l, sa yo lo nonb. Laj, se jis yon nonb avèk yon chif. Se pa anyen ke n gen san matirite. Pase ou gen dwa gen laj ou pa fè eksperyans, ou pè vi a. Ou gen laj, mank de eksperyans ou fè w pè vi a. Nenpòt ti bagay fè w sote, nenpòt ti bagay enpresyone w, pandan ke plus de peur que de mal. Sa vle di se eksperyans ou ke w pral fè lan vi a ki pral pote sa k rele matirite. Pa konte sou laj ou. Pa konte, pa tann se lè ou gen 30 tan ou pral fè yon bagay pou enpresyone moun. Dayè ou pa ka enpos, ou pa ka, ou pa ka di ou pral enpresyone moun. Dayè tout sa w fè, fè l pou tèt ou. Kontwole sou eksperyans w ap fè ki pou ba w matirite, pa chita sou laj ou. Paske gen anpil moun k ap di mwen m gen, m gen 30 an, m pa timoun piti. Non, se pa sa. Ou gen dwa gen trantan, ou ankò gen trantan ou kay manman w, manman w kap ba w manje, manman w kap ba w bwè, pandan ke mantal ou trè timoun. Pase, laj la pa vle di anyen. Gen nèg ki gen 50 an e manman yo kap ba yo manje, kap ba yo bwè, kap fè tout bagay pou yo, pandan ke yo gen 2 men 2 pye yo pa ka fè anyen. E pa anyen yo pa ka fè non, yo pa deside fè, paske yo gen yon, yo gen yon sa ki rele sendwom de Peter Pan. Alò, lè n ap gade ti komik Peter Pan nan, nou wè se yon, nou ka wè sa k rele sendrom de Peter Pan nan, se lè yon moun ki granmoun, li gen 90 zan, l ap aji kòm yon timoun. Gen moun ki gen 70 zan ki, ki jwe tankou yon timoun, ki jwe tankou timoun, li pa tankou timoun jan nou panse a, men se fason yo, alò se konsa, se yon sendrom ki rann yo konsa. Laj pa. paka bon anyen. Laj se jis yon chif, se jis yon nonb, men eksperyans san se li menm ki baw matirite. Pa touye tèt nou, pa kraze tèt nou de anyen, se matirite se li k tout bagay lan lan vi a. On fwa w pa gen matirite, ou pa anyen lan vi a. Laj ou a pa vle di anyen, 50 an w lan pa vle di anyen si tout fwa w pa fè eksperyans avèl. Mwen m gen dwa gen 15 an mwen fè eksperyans avèk 15 an m nan alò e pa 15 an an non ki banm eksperyans non alò se eksperyans mwen fè ki mennen matirite ban mwen men sou 70 an w lan ou pa fè eksperyans sa pa vle di anyen se jis yon chif se jis yon se jis yon nonb e si si w gen 2 zan se se se se ankò se yon chif si w gen 70 zan se ankò se yon nonb sa vle di l pa vle di anyen pa Frape estonma w pou w di, Mwen gen swasanndizan, m pa timoun mwen granmoun, mwen gen trantan m pa timoun mwen granmoun, mwen gen dizwitan, se laj majè m pa timoun mwen granmoun, men sa pa vle di anyen san eksperyans. On fwa w fè eksperyans san vi a, se lè sa w prè pou w afwonte lemond. Gen anpil moun, ou wè moun ki echwe lan vi a, moun ki echwe lan vi a se pa moun, se pa, yo, sa pa depann de laj, echèk ou pa depann de laj ou, li depann de mank de eksperyans ou fè lan vi a. On fwa ou mal, ou mwen eksperimante. Se konsa tou ou pli aksesib a lechèk. Sa vle di ou gen plis aksè pou pran echèk yon fwa ou pa ou pa fè eksperyans. Pa vin pale de de de de de laj pou laj pa vle di eksperyans ok laj pa vle di eksperyans se ma se se eksperyans ou ki pral baw matirite. Alò mwen m toujou di nou sa se bat pou nou fè Plis, fè plis eksperyans nan vi a, pa konte sou laj nou, plis gade eksperyans wap fè, pa gade de laj, e konsa se sa ki kabapab, se sa ki pral kapab baw sa ki rele maturite. Merci beaucoup.